Jiyè 2021 se yon mwa k ap grave nan memwa tout Ayisyen. S on mwa ki sonb, s on mwa ki difisil, s on mwa ki pote yon sipriz ke nou tout pa t ap tann nan peyi Dayiti. Byen si, se lasasina di prezidan de la Repiblik, Mesye Jovenel Moïse. Sa mete dèy, sa mete lapenn nan kè anpil moun nan peyi Dayiti. Yon prezidan lachman asasine. Jiyè 2021 an vini avèk anpil dot evenman ki fè nou poze tèt nou anpil kesyon, dè evenman ki choke nou, dè evenman ki fè kè nou kontan, dè evenman petèt ki ban nou espwa. Men youn nan evenman ki te vrèman atire atansyon m, se RFI. RFI avèk son artik ou son tèks, le tèks ke RFI ekri sou rezo sosyo pou di ke ok nou sòm a la vèy dè fineray di prezidan de la repiblik o Kap Ayisyen e ke li chwazi yon foto ke nou tout wè ke ki inapwopriye, bon m pap di inapwopriye men ki mechan. Yon foto kote ke ou ta gen 10.000 foto e devan ou pou ta chwazi, ou t deside chwazi sa ki pi pa bon an, sa ki pi lèd la, sa ki pi degradan. Youn nan bagay ki te fè m tris vrèman pou m di, mezanmi, poukisa ke valè kote ki genyen o Kap Ayisyen, gad nou gen anpil sit touristik, nou gen Milo, nou gen Palè Sans Souci, nou genyen Citadelle Laferrière, nou gen yon pakèt bèl kote, de bèl res. Toran okap ayisyen poukisa ke yo chwazi foto sa pou yo vann nou pou yo montre vwala ayiti vwala okap ayisyen yn fwa de pli dan sa ledè men sa te fèm plezi tou poum te wè reyaksyon dè zentènot reyaksyon dè moun ki sou rezo sosyo yo di non sa pap pase nou pap pran sa nan menw RFI. Bravo bravo bravo mwen fyè de nou e mwen kontan de travay ke nou fè nou te ale pi lwen nou te pran dè dot foto dè foto ki ekstraòdinè dè foto jenyal nou te poste nou te e tag RFI nan nan paj li a pou nou di RFI vwala Ayiti vwala kap ayisyen poukisa ke se foto denigran ke w te chwazi mwen di nou bravo pou se travay. Sa fè ke m banm plis kouraj, sa fè ke m pa anvi dekouraje a montre fasèt e pozitif Dayiti, lè mòn, e lè plaj, lè jans moun yo, espas la, espas sovaj la, lè plant k ap geri nou, lè bzarbr e ke sa pa dekouraje m ap pale. de yo avan nou yo otèl nou yo ti restoran ke nou genyen yo pou nou pran plezi nou moun yo ki vrèman ekselan ebyen sa pa dekouraje m sa banm plis kouraj av ankò vann ayiti pi byen toujou e mwen pote yon konsèy pou ou premye konsèy m pote pou ou like paj sa subscribe sou paj la. Se ke ou deside fè travay ke w te fè dènyeman an la a pou w di RFI ey otan Ayiti se pa sa, like paj la. Subscribe sou chanèl YouTube nou an paske se travay sa nou deside fè. Men lòt konsèy ke mwen pote pou ou, mwen di w. Pa sispann fè sa. Pa sispann chache de kote ki pozitif, de bèl kote pou montre sou paj ou. Paske si moun lakay ou pa vann ou, etranje pa ka achte ou. Li lè pou nou degaje yon lòt enèji, yon bagay ki pozitif odetriman de peyi Dayiti. Nou wè sa byen. Lè etranje a li menm li deside montre peyi Dayiti, li chache la leder bagay ki pi lèd la pou l montre li. Nou menm travay ke nou te fè a, nou ranvèse ladòn, nou ranvèse sitiyasyon an, nou di Ey! RFI, pozo RFI, Ayiti se pa sa w montre a la. Kap Ayisyen se pa sa ki ke w montre a la. Ebyen travay sa nou te chwazi pou n te fè Pou n te montre fyète nou. Nou ka montre fyète sa chak jou Bondye mete. Nou ka montre ke Ayiti ke yo vann nou an depi 1804 y ap montre nan tout kote a, men Ayiti a, men lòt ti kote a. Pòtoprens ke y ap vann ki montre geto, ki montre lè gang, ki montre lè meurtre, lè asasina, lè kidnaping, montre yon lòt kote, montre Jeremi, montre Okay, montre Jakmèl. Montre ou Kapayisyen jan nou te fè l la. Mwen vin sipliye w an gras pou mwen di w, Ey, travay sa w te fè sou rezo sosyo yo jodi a la, kontinye fè l. M ap di nou mèsi, mèsi bokou dèske nou te pran ti tan sa pou n gade videyo a. E ap gen dot videyo. Kontinye, kontinye like chanèl la, kontinye kòmante videyo nou. Si w gen de sijesyon,